Pèp la e mwen di nou e viktwa la se pa pou mwen li se pou pèp la e se pou Ayiti m vin fè travay mwen vin fè m pa vin jwe e m pa vin nan ranse donk yon moun ou gen yon pwoblèm ak difilte pwoblèm pa w mwen mwen vin la vin travay e vin fè sa pèp mwen ap atann de mwen yo mèt di sa yo vle pran l jan yo vle donk m vin la pou m chanje sa pou m chanje e pou m mennen batay pou m batay pou pèp ayisyen an donk m pa pral vin pèdi tan nan vin pale de ti rans de ti bagay m vin batay kont koripsyon m vin wè si n kab gen yon lòt leta yon lòt ayisyen si n kab retounen gen souverènte nasyonal nou. Si nou ta gen yon peyi ki mwen depandan de blan e pou nou wè si sekirite peyi a ap retounen nan men ayisyen. Li pa nòmal pou yon seri de antite anndan lapolis nasyonal sou kont blan e anbasad. Fòk sa sispann. E se pou sa m vini. Donk m pa vin jwe ak okenn moun. Kikonk atake Ayiti se mwen l atake. Guy Philippe, ansyen chèf rebèl nou konnen ki te voye Aristide ale, ke Lèzetazini te arete l pou blanchiman dajan, Ebyen Guy Philippe jwenn liberasyon l jodi jedi 7 sektanb 2023 a, Guy Philippe rive nan aryopò Tousen Louvèti, pè Pòtoprens lan, vini an foul yo vin resevwa senatè Guy Philippe a la fèt ki genyen nan peyi Dayiti, E nan moman ke nap pale a la, Guy Philippe nan aryopò Tousen Louvèti, nou wè gen lapolis swat, bim e udmo ki deja prezan pou yo kapab asire sekirite Senatè Guy Philippe. Gen anpil moun ki te fè konnen Guy Philippe pap vini an Ayiti, ebyen mesye sa yo pran anpil kout frèt Senatè Guy Philippe sou sòl la, tout nèg ki pat vle Guy Philippe antre sou tèritwa, Guy Philippe pile sol la. Batay la pap piti, gen anpil moun ki di si Guy Philippe te fèl 2004 li kapab refèl pou pèp ayisyen yan nan 2023 pou yo voye gouvènman Ariel Henry ya ale paske Ariel Henry pa itil anyen nan tèt peyi dayiti bravo e kontantman lakay tout ayisyen akoz senatè Guy Philippe retounen lakay li ke yo te arete l, li te genyen tout lejitimite, li te eli senatè, ebyen yo arete l, Ariel Henry t ap bat pou Guy Philippe pa t antre an Ayiti, li t ap fè tout demach ansanm avèk akolit phtk yo, byen konte mal kalkile, Lèzetazini fè Guy Philippe antre sou sòl la la, batay la p ap piti pou nèg ki boule lajan peyi yo,

Moun Bèlè, moun Kafoufèy desann an foul, yo kanpe devan aryopò Tousen Louvèti a, y ap rete tann lidè a ki se Gi Filip ki se sovè pèp ayisyen an. Nou wè pèp ayisyen an vrèman solidè, pa gen kote pou yo met moun tèlman moun yo debake an foul vin resevwa Gi Filip, mayo Gi Filip.

ann Ayiti e nou kapab wè genyen videyo ki soti kote mesye yo penetre Kafou Fèy pou y al mete gang Ti Lapli yo deyò e Ti Lapli voye gwo mesaj kote l voye plis ke 20 lòt sòlda nan Kafou Fèy akoz DGLB te voye lapolis udmo avèk swat pile sòl Kafou Fèy la e Ti Lapli di se lakay li Kafou Fèy ye zòn sa li pran l ann otaj.

Kòb ke Guy Philippe te sipoze touche paske chèk sa yo fèt sou non Guy Philippe e chèk sa yo yo pral di kisa yo fè avèk chèk senatè a ebyen leta peyi dayiti sipoze remèt Guy Philippe tout lajanl e Guy Philippe pral vin fè batay